Vandredi 26 novanb 2021 e gwo bonswa e pou tout zanmi James Evo Sport yo ki pral gade video sa ansanm avèk nou e nap remèsye tout abòne sou chanèl YouTube James Evo Sport yo e kap ankouraje travay sa. E nap salye Emson Outche, Fanel m salye w zanmim, Junior Joseph e Guilo e Montichè se 4 zanmi sa yo nou salye e nan video sa nou pral lage an la. E kòman aktyalite an ye nan zafè spò an Ewòp, e gen de mesi Dye ve e depi jodi an gen ekip Athletic Bilbao an ki te demare 15 zièm joune an fas a fas a ekip e Granada. Yon match ki fini 2 gòl 2 gòl partou antre 2 ekip sa yo. Epi sa nou kapab mansyone demen si Dye ve gen ekip Barcelone nan a 5 è kap lakay ekip Villarreal la e nan estad Ceramic lan e kote Barcelone ap an deplasman e nan 15 èm joune e sa. Nou pral wè sa Xavi pral bay anndan ekip Barcelone nan e pou 3 èm sòti l nan tèt klèb sa. Epi nou kapab di Barcelone ki vrèman enterese ansanm avèk Raheem Sterling, Cavani e Fernan Torres. de Raheem Sterling e Fernand Torres kap jwenn de ekip Manchester City an epi mesye sa ki rele Cavani kap jwenn de ekip Manchester United lan epi Barcelone ki selon selon jounal as epi selon jounal Mundo Deportivo Barcelone vreman enterese ansanm avèk Timo Timo Werner e Edison Cavani jan nap gade an la an tip e se konsa sa ye epi gen mesye sa ki rele e. Arthur Cabral ki se yon footbalè brezilyen ki ap jwe under ekip FC Bal la nan peyi la Swis. Barcelone vreman enterese ansanm avèk mesye sa pou kapab ranfòse atak lan. Nou konnen Barcelone ki vreman gen pwoblèm e ki gen pann gòl, ou konprann, pann atakan. Barcelone ki vreman enterese ansanm avèk mesye sa ki gen 23 zan sèlman. Mesye fèt an 1998. Li gen 23 gòl nan chanpyona sa pou 24 match sèlman. Li te nan Emisye ki se yon foutbolè e brezilyen. E pa gen pwoblèm zanmi m yo. Epi nan dimanch, Real Madrid ki gen randevou ansanm avèk ekip FC Seville an nan Santiago Bernabeu an. Match sa ap jwe a 5 è nan lè pa nou, 3 zè an Ayiti. Barcelone 5 è demen samdi an, 5 è demen samdi an, 3 zè an Ayiti avèk fas a ekip Villarreal la. Epi nan kenzyèm jounen. Epi nan premye lig lan, premye lig lan se trèzyèm joune ki ap jwe, e kòman sa ye, nou kapab di nan dimanch, nan dimanch, e gon chòk nan chanpyona sa, kote gen ekip Chelsea an, nan Stamford Bridge lan, kap resevwa ekip Manchester United lan, Manchester United nou konnen, e ki sot revoke Ole Gunnar Solskjaer. men e pou movè rezilta men e apati de dimanch si Dye ve nou kapab jwenn yon nouvo e teknisyen nan tèt ekip Manchester United lan mesye sa rele Ralph e Rangnick mesye sa ki se yon entènasyonal e alman e ki gen anviwon ki gen e 63 zan 63 zan e kòm antrenè misye pase nan tèt ekip Lokomotiv e Moskou e Schalke 04 e RB Leipzig mesye sa ki pral e. pou ekip pral antrenè ekip Manchester United lan e dimanch e a inè edmi nan lè pa nou onzè edmi Ayiti nap tann e nap prezan nan chòk sa a epi nan trèzyèm jounè e premyè lig lan epi e nan seri a italyèn nan seri a italyèn nan nou kapab di se katòzyèm jounè ki pral jwe gen ekip gen ekip Juventus de Turen kap jwe fas a ekip Atalanta demen si Dye ve a 2 zè nan lè pa nou, midi an Ayiti. Nan dimanch gen ekip Milan AC an k ap jwe fas a ekip Sassuolo a 11 zè, neven an Ayiti. Gen Napoli k ap jwe fas a ekip Lazio de Ròm nan 4 trè 45, 2 zè 45 an Ayiti. Paske nou konnen Milan AC an premye pozisyon, non Napoli nan premye pozisyon avèk 32 pwen, Milan AC gen menm kantite pwen an tou. E se konsa sa ye nan Serie A italyèn nan. Epi nou kapab travèse nan. Nan Bundesliga, nan Bundesliga nou kapab di e se trèzyèm joune ki pral jwe, kote gen ekip Bayern de Munich la kap jwe fas a Armina e Bielefeld e a midi a midi e demi, a midi e demi si Dieu veut, e pi gen ekip Wolfsburg la kap jwe fas a ekip Borussia Dortmund nan, match sa ap jwe a 11 è demen si Dieu veut, nan trèzyèm joune e Bundesliga, nou konnen e. Bayern de Munich gen 26 pwen, ekip Borussia Dortmund nan ki elimine nan Lig dè Chanpyon, ki pral jwe Europa League ki gen 27 pwen. An Frans, an Frans se pral 15 zièm joune, nou kapab di se sèl match sa nap pote pou zanmi yo, dimanch li rive a 9 è, 7 è edmi, 7 è won nan peyi Dayiti, 9 è won bò kote nou nan peyi Brezil, e kote gen ekip Paris Saint Germain kap jwe fas a ekip Saint Etienne nan, nan 15 zièm joune e. Ligue 1 an zanmi James Evosport yo. Epi kisa nap di? E nou konnen jodi an la e nap fini a nouvèl sa e sou e tiraj osò koup di mond nan ki fèt jodi an la e kote nan 3 gwoup nan gwoup A gwoup B e gwoup C e kote gen ekip e peyi de gal la kap jwe fas a ekip otrich gen ekòs kap jwe fas a ekip ikrèn nan. E gen La Risi ki gen randevou avèk ekip Polòy lan. La Swèd gen randevou ansanm avèk ekip Repiblik Tchèk lan. E Pòtigal, hum, tèt chaje, gen randevou avèk La Turki. Itali gen randevou avèk Masedwàn di Nò. E match sa yo ap jwe e nan mwad Mas k ap vini la, 2022, si Bondye ba nou lavi e prete nou lavi, nou kapab prezan pou n pote bèl match foutbòl sa a pou nou. E n ap di zanmi yo, venkè match Peyi Gal Otrich lan e pral rankontre venkè match Ekòs Ikrèn lan. E yo pral fè yon final group lan e sa ki bat nan final sa e yap tou kalifye e pou koup di mond e Qatar e 2022 mwen kapab di nou pap gen match ale pap gen match retou e si nan match yo gen ma e gen match nul yo prale nan pwolongasyon yon fason pou yo kapab depataje yo e pou e yo kapab depataje e 2 ekip yo. E pi nou kapab di nan venkè e match e la Swis e Polòy e la e venkè e match match Repiblik Tchèk la Swèd lan. E se yo 2 sa k pral jwe final. Ekip ki gen e nan final lan jan n te di an, se li k ap kalifye dirèkteman e pou koup di mond lan. Se menm jan tou nan matche Pòtigal fas a la Turki e Itali fas e Masedòn di Nwa, Masedòn di Nwa, di Nò padon. E se konsa n ap gade la, venkè e match e Pòtigal, la Turki e Itali, Masedòn di Nò an, e se li k ap kalifye. Masedòn di Nò nou konnen gen Joan Pandev ki te chanpyon lig dè chanpyon avèk ekip Inter de Milan an 2010 e sou Mourinho, se ladann mesye sa ap jwe nan Masedwàn di Nò. Ekip ki bat lan la, de ekip sa yo, si yo toulede pase, nou kapab di venkè de match sa yo, yo pral jwe ti final la, e swa Pòtigal pase nan match sa, sa se yon pwobabilite nou fè, nan venkè match Pòtigal-Turki an. Italie Macedon nan sak pase an la pral jwe final lan, 2 sak pase yo pral jwe final la e nan final group sa sak bat lan lap tou kalifye e pou koup di mond lan. Sa nou kapab mansyone la swa nou jwenn Portugal ou byen nou pa jwenn Italie konsa tou nou gen dwa pa jwenn youn nan 2 ekip sa yo nap gade la sa pral depan sak respekte tèt li an se li kap se li kap pase e nap di mèsi avèk tout zanmi James Edo Sport yo ki pral gade video sa ansanm avèk nou mwen renmen nou anpil. E map toujou fè tout sak depann de mwen pou m kapab mete nou ajou, pou m kapab pote anpil nouvèl sou zafè spò pou nou. Kaka pou James Rose Paul nap jwenn mwen demen si Dye ve, e pou yon lòt video e pou n kapab lanse live nou demen si Dye ve. M renmen nou anpil, non pa m se James Rose Paul, a la pwochèn. Tchaw tchaw zanmi m yo.